Kè kontan Mwen pit la kè kontan Mwen pit la A ti manzè Ti manman pem bèch la lage pit la Lakay la sèl leve pati Leve pati Lage pit la lakay la leve pati Lage nan men vwazinaj Bon malgre manzè te fin kitem li pran tout bagay nan kay la Li pran ti pit la la ravè li pa vle pran swen ti pit la Lage ti pit la al nan lari Kounya la m antre m antre nan kay la may dèyè May dèyè ti pit la.

Bon m deja pat nan banm m nan fanm map tann li la lèl grandi poum fè masisi avèl. Bebe men mouche ou. Apa pa m di men mouche li e aa di men. Ou fèl pale.

Nòmal. Si w wè gen solèy ladan, redui nan ekleraj la.
Li byen nòmal? Li bon.
N ap rekòt la?
Ey, Magali pase lòtbò. Pase lòtbò m di w. Bebe m di w kote w soti? Ki koulè dèyè manman w? Nan ki koulè dèyè w soti?

Ba youn bibon kè kontan. Mpa jwenn bibon male nan boutik vwazin nan lòt bò a mpa jwenn male lòt bò a mpa jwenn kounye a mkouri vin gade mwè si. Ti bebe pa leve?
Bon ou freo koman ou fè egare konsa? Machann nan bay la ak vann lèt la wi e bibon an wi. Sa w gen? Kèkontan. Hein.
Ou pa debouche lòt lan? Non ou pa m tou kachetel ou wè kote m te la m kitel kachte. Ba ou di sim manyenl map mouri. Ba mi te konnen mwen oh mwen oh gran jamè mwen janm pè lanmò a. Ou vle mwen Ou di ou pa debouche lòt la. Oh oh gran jamè ou pa m kenbel la kote w wèl la menm. Ba di janm te pote lòt la baw la wi li Janm wè lòt sa a ye la kèk kote li pa debouche. Li li tou kachte.
Okontrè okontrè ou wèm m mare koul m pese koul pou pou van pa pranl menm. Ba mwen li menm freo. Ba mwen li menm. Sel bebe pou bwe let sa. Pa yo di depi m manje l map kaka map mouri. Ba mwen li menm. Kodo el la la fem fil la lang. M di m pa vle. M pa vle. Eswe kaka kris mesye.

Woy!
Ou kadav lèt sa e konsa ye. Enben vre ou mèt al fè antèmanm. Lèt sa e de chans li bay wi. Ou mèt al fè antèmanm.
Kòman?
Humm. Kòman sa vle di ou gintan pran 2 Farane la? Non, bon se moun kap fèm pwomès jodi a frèm sa fèm di ou mèt al fè antèmanm nan wi. Anben wè lèt sa de ou bwè la de dezyèm fwa wè li make 1 wè 1 fwa. Dezyèm fwa mouri. Enf fwa i dri baw chans. Dezyèm fwa i mouri. Dezyèm fwa ou bwè lèt sa kè kontan. Mouri. Ou kadav wi.
Bondye fèm pat pran vant m pat kwè premye fwa. Mwen palo.
Mwen palo e mwen mwen map ante ou. Ou pa wè bebe.
Paran m gen gwo kot gran paran m nan anlè a la m gen yon vye sèkèy an map pran sèkèy la tou m tou ante ou yon fwa wè i make en fwa en fwa chans wè en fwa chans dezyèm fwa depi ou bwè la li mou mou. Mwen palo.

Beb ap doman dan. Ou konnen m pa nan tenten.
Beb ap doman dan. A tout bout la te ou tap jere bonm la papa m tap domaj ou. Beb ap doman dan. Fè silans. Map vire la.
Al al depi bon. Map vire si yon moun ta mande pou mwen la. Ey. Si yon moun ta mande pou mwen. Humm. Pa kite pa kite pèsonn wè baby a.

Moun pa bezwen konnen. Moun pa bezwen konnen.
Men, lè w achte lèt sa yo fo fwa, jan pou mwen ba ede bebe w grann dan wi. Non, ou menm se lèt bèf m ap ba w bwè, pa lèt sa ka touye w. Ah ok. Lèt sa ka touye w, ou menm se lèt bèf m ap ba w bwè. Enben pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. M pa ta vle w mouri paske w ap itil mwen la. Ok.